Chofè a pase m gade epi n ale. Nou rive Akayè l te nan zòn onzè edmi midi mwen, nou vire nan vil lan kote yo rele Lili, n al nan lanmè a nou benyen, m rate chèk ale m, n al manje diri blan, nou jwe pwason, nou byen vire epi vè zòn katrè edmi, senkè nou di timoun yo rasanble n ap bay jwèt yo. Vè zòn sizè edmi nou fin bay jwèt yo nou di Pòtoprens bak. Lè n ap tounen Pòtoprens, menm kote m te di nou m te wè madanm 87 an avèk kòd la, Lè m rive la, m wè madam nan toujou anba galeri a, kòd la nan men l, toujou ap sote, plap, plap. Epi m di chofè a ralanti, ralanti. Chofè a ralanti, m di, manmi cheri kòman w ye la a? Li di m pa pi mal. M di men maten an m pase la vè zòn dizèdmi, onzè mwen, kouman w ap sote? Li di m yè, se vre. M di men m ap tounen la men l prèske sizè edmi, ou gen kòd la nan men w wap sote? Li di m wi. M di men sa k pase? Li di. Li di m ou wè grenn sa? M di l yè. Li di m ou wè pye sa? M wè pye a mare. Li di m t al ka doktè Boulos anba a, li ban m grenn sa. Li di m bwè l yon jou, sote de jou. Bat men nou, bat men nou. Ou konnen gen de jokes m fè. Sim wè moun nan pa ri pa gen problèm lèm rive lakay li lap konprann mwen anpil jokes m fè anpil jokes sou sa lòt esperyans m fè m tal bay jwèt kenskòf epa kenskòf non petyonvil yon ti kote yo rele perèt petèt tout moun panse non moun abite petyonvil se moun ki afè bon men gen de moun ki abite petyonvil wap wè yon gwo pantalon granmoun gen timoun ki tou tounen. M al bay jwèt nan yon ti legliz yo rele Sen Jid. M te gen 6 an timoun fin bay jwèt, rad, soulye, tenis, epi l te fè cho. M te gen rad Santo Costa sou mwen, m pran yon moso katon m ap fè van. Epi m tande yon nèg ki di, Jezi! M wè se avè m l ap pale, men m fè tankou m pa konprann paske m konnen non sa e pa non m. M wè se mwen li rele Jezi a. Pandan rad Totonòl la sou mwen m ap fè van, m ap fè yon ti, li te fè cho, epi yon dezyèm fwa ankò, li di, Jezi!

Men kòm Jezi okipe anpil li voye w se sak fè m rele w Jezi a m tèlman kontan m te gon 20 goud US nan pòch mwen tankou 20 goud sa a m di misye sa se pou ou vle di m kounye an se Bondye. Thank you very much Mèsi bokou.
Weyy that guy is great right? He's my friend but it's not because he's my friend he's a good comedian.

E alò, mwen kwè ke gen plis moun la a ki se moun Gonayiv, m pa konnen. Se pa vre? Gen plis moun la a ki moun Gonayiv, pa vre? Pou ki moun ki moun Gonayiv la? Mwen menm se moun Gonayiv, natif natal. Non? Pa genyen? Ok. Mwen wè ke anndan an un petit peu frèt, ti piti. M pa konnen kilès se deyò a ki kòz sa. Men, oubyen ke se move nouvèl n ap tande. ki soti an Ayiti ki genlè fè nou fwèt la. Men kounye a m bezwen di nou konsa ke mwen bezwen ankouraje nou. Help is on the way pou peyi nou. Se atravè asosyasyon òganizasyon share kote ke help la ap soti. Se pa Ayiti ke l ap soti. Nou mèt nou mèt fè sa. Yes. Atravè ou menm, atravè mwen menm, atravè share. atravè Desalin a tout staff la ke m gen opòtinite m travay bò kote yo yon nèg ki vrèman vrèman onèt ki entèg k ap dirije òganizasyon sa a so ki vle di ke mwen bezwen di nou aswè a. Nou ap patisipe nan yon òganizasyon k ap fè yon travay ekstraòdinè nan lavi timoun yo ann Ayiti. Mwen menm pèsonèlman m antre isit a laj de dizan. M santi ke lè m te vin isit, lè m te viv ann Ayiti, alò non mwen se Ansler Titus e Gonayiv kòm nan Zola natif natal e se Raboto ke m soti. That's right! E mwen te lekòl. Nan Ecole des Frères, etan l Gonayiv, le plus souvent, lè yon timoun soti kite Lekòl Frè w al kay pè l. Men m pa t gen chans pou m viv moman sa a paske m te gentan kite Ayiti a laj dizan. Men, Ayiti te fè yon travay avè m e m panse ke se. 10 zan kem te fè an Ayiti a se pi gran tan ke nan moman nan vim kem te fèl paske se li menm ki preparem si jodi a travay ke map fè a se an Ayiti kel soti se diferans sa ki genyen avèk pa egzanp m pa konnen si w gen chans ouvè pamphlet la sou enfusion chè wap wèl pale de li pale de train Sensitize, Motivate, wè 3 bagay sa yo sèlman m te gen chans jwenn yo an Ayiti. E Share kòm yon asosyasyon k ap travay se sa yo ke li bezwen mennen tounen ankò an Ayiti pou nou train timoun yo, pou nou sensitize kè yo, pou nou vrèman ankouraje yo, pou nou promote edikasyon ki pral fè yo fè chanjman ke yo bezwen an Ayiti. Anyways, kòm mwen te di nou, non mwen se Anslè Titus, mwen fè pati òganizasyon, kowalisyon, eskize m, of Haitian Diaspora United. Next to me is Doctor Fièvre who is the president of the coalition, in a minute I'm gonna give him the microphone so he can say a few words to let you guys know basically what the coalition is all about. Mwen vrèman vrèman excited about this type of work. E pou m di nou, travay sa yo pa fasil. Yo ekstrememan difisil. Fò, se kòm si m te ka di w, paske m gen lontan depi m ladan yo, ni nan 501c3, ni nan 501c4 k ap fè travay sosyal, k ap fè yon pakèt lòt travay ann Ayiti, and as well as over here, men moun ke nou wè k ap fè travay sa yo,

Epi tou, ou menm tou gon travay ke wap fè, de fèt ke w vin la, ou an dwa pa la, ou an dwa pa nan reyinyon yo, men pa gen okenn òganizasyon ki mache efektivman oubyen productively san kòb. Si te on dola ke w bay, li fè yon diferans. Kanmenm, m pa konnen si w swiv sosyal medya, gen yon seri de travay ki ka fè an Ayiti e m felisite Dessalines ak tout staff li pou sa, paske bagay sa yo li gaye yo nan sosyal medya. Yo ale atravè lemond. Ou konprann? Se ki vle di ke gen prèv pou wè ke travay Che ap fè a, l ap fè yon travay ki li ekstrawòdinè, l ap mache, li efektiv, li efikas. E nou bezwen kenbe la avèk Che pou nou pa lage Che. Se rezon sa a ki fè ke. Chak ane evenman sa ke m rele afè fò m la. Paske menm mwen menm mwen la pou m ankouraje e mwen menm mwen vini pou m pou yo pou m jwenn kou ankourajman pa m tou mwen menm. Ok m ap pase Doktè Fyèv mikwo a nou.
Ok bonswa tout moun. Ok non mwen se. Evens an fyèv, m se prezidan yon coalition of organization ke nou rele Coalition of Asian Diaspora in Nigeria. Rezon ke nou menm nou la aswè a la, mwen menm avèk Ernst Titus, Paske lè ke nou menm nou ap chache apa de 3 zan de sa nou gade ke chak lè ke nou vwayaje ale nan lòt state ou byen nan lòt peyi nap pale avèk ayisyen chak grenn ayisyen gen yon ti òganizasyon men lè ke ou gade ou gade kisa ke yap fè pa gen moun kap fè anyen mpa konnen si ke se zonbi òganizasyon kisa ke yo ye. Ou ale ou vwayaje an Ayiti ou wè ke genyen, dènye fwa ke m gade online, genyen pase 3200 òganizasyon non gouvènemantal ki an Ayiti. Yo tout ke yo di ke y ap travay pou Ayisyen, y ap ede nou soti kote ke nou soti a, men lè ke ou gade vrèman vre, chate òganizasyon sa yo, pa gen youn vrèman vre ki vle fè anyen nan peyi Dayiti paske si ke yo menm yo fè yon bagay, Ebyen yap sispann fè kòb paske bon fè òganizasyon pou yo se djòb yo ebyen nou menm nou di ke kijan ke nou menm nou kapab fè pou ke nou pran yon gwoup òganizasyon ke nou menm nou wè ki gen ki ka pase 2 tès yon tès ke nou rele yon tès dentegrite avèk yon tès donètete malgre ke nou menm nou te deja nan òganizasyon ke nou gen pa nou an ti kle òganizasyon. Nou gen 514 òganizasyon, nou wè ke nou menm pou kont nou, e konsa ke Ayisyen an defini tèt pa li. Ayisyen an se yon moun ki genyen ke li gen yon ti gwoup avèk li, kèlkeswa sa ke l ap fè a se yo menm ki fè l pi byen, sa ke lòt moun pa konn fè anyen ditou. Enben nou panse ke nou menm si ke nou bezwen chanje peyi Dayiti jan ke nou vle, nou di nou vle fè l la, fò ke nou kòmanse fè l kote ke nou kanpe a. Ebyen nou mande tout moun ki gen.